Zanmim Bondye beniw mwen salyew trè fò nan non Jezi ki gen tout pouvwa. Jodi a m vin pataje yon eksperyans ansanm avèw. Ou menm kap gadem la e ou menm ki toujou pran tan pou gade nou. Zanmim Gen yon bagay mwen vin pataje ansanm avèw jodi antanke moun kap sèvi Bondye. Eske ou konnen a chak fwa Bondye pral ouvè yon wout pou ou Bondye pral ouvè yon chemen pou ou nan lavi gen de obstak ki sou wout la gen de moman difisil. Ebyen jodi a ou konn petèt kisa m vin pataje ide sa ansanm avè w, lè w wè Bondye pral ouvè yon chemen pou ou egzakteman, toujou gen de moun, de obstak ki kanpe sou wout ou pou fè w dekouraje nan wout la. Byen, gen moun pafwa, m panse lè m te fèt konvèti gen moun ki te di mwen p ap janm yon dirijan, m p ap janm ka chante pou Bondye ni m p ap ka janm pale de Bondye paske m pa t fèt nan yon fanmi ki konn ap adore Bondye gen moun ki pat janm kwè se sak fèm vin di w wè lè w deside pou yon bagay moun te mèt ap pale lè Bondye pral ouvri yon wout pou w gen de moun ki toujou ap mete obstak sou wout ou pou pa avanse nan lavi se sak fim se sak fèm vin di w pran kouraj pa dekouraje avèk lavi paske wè kèlkanswa sa w ap travèse nan lavi gen de bagay ou tèlman batay pou li w tèlman goumen pou li pou w jwenn li epi lè lè a preske rive a Ou konnen a chak moman nan lavi lè ou pral reyisi se lè sa moman yo parèt pi difisil, enben se lè sa a gen de moun ki vini pou mete w an dekourajman ki pou retire w. Paske se pou rezon sa a lè Jòb li menm li nan sitiyasyon l ap travèse a pwòp madanm li kanpe l di l kite Bondye. Enben se sa k fè m vin di w sèvant de Dye, sèvitè de Dye, gen de bagay ou wè gen de ou twòp tan ou gentan pase lakay Bondye ou kwit nan prezans Bondye. Pa kite pèsòn vin etire gras Bondye nan ou. Pa kite pèsòn vin pran tèt ou pou retire w nan sa w ye a. Pite kontinye nan chemen ou ye a paske se sèl Bondye li menm ki ka retire ou pa vwa chak lè moman lè moman delivrans ou a pral rive se lè sa a èlmi an li menm li itilize de moun ki pou vin ba ou pawòl pou retire ou nan chemen sa a chak fwa moman an rive pou Bondye leve ou an dinite se lè sa a èlmi an toujou prepare moun pou vin di ou anbandone menm vin di ou pa anbandone lafwa kèkanswa sa ou gen bezwen nan men Bondye aswè a mwen vin di ou pa anbandone lafwa. Kèlkanswa sa wap chèche nan prezans Bondye, mwen vin di w pa anbandone l, malgre l pran tan, malgre l pran li gen plizyè jou vre, wap jemi pou li, wap lapriyè pou li men kenbe lafwa, paske nan moman kote ou pral ou pral ou pral jwenn sa ou tap chèche a, se lè sa èlmi an pral itilize moun ki pou vin di w dekouraje. Mwen vin di w aswè a, pa dekouraje, paske yo konn di mwen pap ka anyen, m pap ka dirije, mwen pap ka fè anyen, Mwen pa konn chante, mwen pa konn fè anyen, men jodi a map chante pou Bondye, map adore pou Bondye. Gen de moun pafwa ou menm ou wè ou abandone, nenpòt ti bagay ki rive sou ou tou anbandone, gen de moun ki pase pi plis pasew, gen de moun ki wè sa ki pi rèd pase sa ou wè wap travèse nan moman sa, gen de moun se pale yo pa pale sa yo menm yo pase ki fè ou menm pafwa ou vle dekouraje. Men si gen de moun ki te konn pataje eksperyans yo ansanm avèw ou tap kontinye nan wout la. Chak moun ki rive nan lavi gen yon espas yo pase, gen yon moman difisil yo pase, gen yon enstan difisil yo pase kanmenm anvan yo rive reyisi kote yo vle rive a. Anvan pou w reyisi nan lavi a, gen de batay pou w batay men a chak fwa lè moman reyisit ou a rive, se lè sa a gen moun ki vle dekouraje w. Se lè sa a gen moun ki vle fè w bay vag. Gen de moun ki konn goumen jousatan yo swe, epi o denyè jou lè yo pral rejwenn sa yo t ap chèche la lontan, se lè a yo jwenn yon moun ki vin ba yo dekourajman. Se sa k fè m di w, mete konfyans ou nan Bondye, epi mete tèt ou an plas. Kèkanswa sa w ap priye Bondye, w ap mande Bondye, toujou kwè ke Bondye ka fè l pou ou. Paske lòm, lòm la pou dekouraje moun. Lòm nan ka ba w yon konsèy jodi a pou demen, men demen si Dye vle l ka dekouraje. Men gen yon sèl moun ki p ap janm abandone w, k ap di w kontinye, Paske li di, se sa k fè, nou toujou li, yo di konsa, kòmansman pa peye, se finisman ki peye. Se sa k fè m ap di avèk chak grenn moun, batay pou w kapab rive jwenn sa ou menm ou gen bezwen nan men Bondye a. Paske chak grenn moun pase nan yon espas difisil. Si w ap travèse de moman, yo konn di w pa p janm anyen, ou pa p janm avanse, ou pa p janm yon moun, ou pa ka palan pami moun. Gen moun ki pase nan etap la deja. Jodi a, si w wè yo menm yo rive nan yon pozisyon, e paske Bondye fidèl. Enben Bondye ka fè l pou ou tou. Bon menm Bondye ki te la ayè a se li menm ki la jodi a mwen vin di w frè m sè m pa dekouraje kenbe lafwa e sa k fè Sòm 94 vèsè 17 di si letènèl nè tè pa mon sekou mon àm sera byen vi dan la demè di silans si Bondye pat pou nou nou te ka gentan mouri deja nou te ka gentan echwe deja men toutotan Bondye chita sou twòn nan gen de bagay ou wè wap chèche nan men Bondye ou ka jwenn li mwen vin di w Sa ou wè wap goumen pou li a ou jwenn zanmi kap vin dekouraje w la, pa ekipe zanmi sa k vini pou dekouraje w la. Wap batay twò lontan pou w ta rive bay vag. Gen moun ki konn gen 5 an yo ap batay pou yo pou yo reyisi nan yon bagay, yon sèl jou yon zanmi vini l ba yo yon konsèy li retire yo nan plan an. Epi pi devan yo wè yo ta pral reyisi. Se sak fè m di w lè w prèske rive Lè pa w la prèske rive, pa dekouraje. Kenbe fèm. Sa w wè w ap goumen pou li a, moman w wè moun ap vin di w dekouraje a, se reyisi w pral reyisi tande. Kontinye batay. Kontinye goumen. Paske je Bondye la, men Bondye nan dosye w la. Pa dekouraje. Kenbe pye Bondye. Ke Bondye akonpanye w. Ke Bondye beni w. Se ti konsèy sa mwen te vin pataje ansanm avè w. Ke Bondye beni w. Mwen renmen w nan Jezi. Pa bliye, nou se frè Etienne. E pa bliye, nou di w mèsi ou menm ki apèn tonbe sou paj sa. E ou menm ki fè pati de fanmi sa pa bliye abòne ansanm avè nou sou youtube wap wè link youtube nou anba nan pwofil tiktok la rantre kounya menm al ede nou grandi fanmi sa abòne ansanm avè nou e pataje video a pou nou pou plis moun kapab wèl pou plis moun byen pètèt kite vle dekouraje kapab wè video sa pou yo kapab pran fòs pou yo konnen Bondye konn delivre ke Bondye beni nou ke Bondye gade nou mwen renmen nou nan Jezi mwen renmen nou mwen renmen nou anpil ke Bondye beni nou.